Seleksyon nasyonal la ap jwe jodi a a 8 è di swa nan Miami kont Pewou. Se yon match amikal pou prepare koup di mond. Se Ayiti k ap prepare mondyal la, se pa Pewou paske Pewou pa nan koup di mond. N ap pral fè yon ti fokis sou Pewou talè. Men kite m di nou ke Grenadye yo ap prepare yo aprè bèl viktwa ke yo sot fè kont Nouvèl Zeland 4 gòl a 0. Seleksyon nasyonal lan te jwe nan Fort Lauderdale, nan Inter Miami Stadium nan, kote yo te genyen Nouvèl Zeland sou yon gwo skò 4 zero. Ayiti fè yon bon match foutbòl, 1 zero a la mitan, 4 zero skò final. Dezyèm mitan an, se te yon resital dè Grenadye. Pandan ke premye mitan an te genyen yon bèl gòl de Providence, men te genyen egalman yon ekip ki te pat trè bon sou premyè peryòd sa a, men Grenadye yo te rachte yo nan dezyèm mitan e fè yon gwo match avèk anpil fluidite, anpil kalite, anpil efikasite. Yo te kareman kraze fòmasyon Nouvèl Zeland lan. Ekip Ayisyèn nan pral jwe fas. A Pewou fwa sa a, Pewou se yon peyi Amerik di Sid, se yon lòt nivo foutbòl, tankou jan klasman fifa l kapab endike li. Se yon ekip ki 52 zièm nan klasman mondyal fifa a. Kidonk, trè nètman pi byen klase ke Ayiti. Yo genyen donk yon trantèn de plas deka. Pa rapò a Ayiti, ekip Pewou sa a. Pewou se yon ekip ki sa pa gen tèlman lontan te venteyinyèm mondyal o klasman fifa. Sa gen twa zan sèlman Pewou te venteyinyèm mondyal o klasman fifa. Se yon ekip ki sa pa gen lontan non plis te fè yon final de Kopa Amerika, oke, mwen dizan. E yo pèdi anpil plim, yo pèdi anpil nivo. o pwen ke yo pa menm kalifye nan koup du mond sa a, pandan ke koup du mond la gen 48 ekip, pandan ke Conmebol la bay plis kalifye ane sa a ke ane anvan yo. E se sa k fè a moun ki anpil fwa ap di Concacaf la gen anpil ekip ki kalifye, son mondyal a 48 ekip, tankou m ta di w son mondyal tout moun ka al ladan, non non non, tout moun pa ka al ladan e tout moun pa al ladan e gen anpil bon ekip foutbòl ki pa rive kalifye pou koup du mond lan malgre fifa elarji kad la. Nan lavi a menm an jeneral, opòtinite ap prezante devan w. Genyen w pap ka sezi paske w pa t pare pou sa. Genyen w ap sezi paske w te pare pou sa. Grenadye yo te pare pou yo te sezi opòtinite an e yo sezi l majistralman, yo kalifye kòm premye nan gwoup yo dirèkteman pou Lakoup Dimond. san pase pa lè baraj. Ayiti donk nan mondyal e pral jwe kont Pewou. Pewou, nou di l deja, se te yon ekip ki te trè byen klase, top 20 pratikman sa gen 3 zan, jodi a yo 52 zyèm, y ap pèdi plas, yo pa kalifye pou koup di mond lan, e si w ap gade dènye rezilta seleksyon peruvyèn nan fè, yo kanmenm ap mal pase depi kèlke tan. Yo fè nan mwad mas lan 2 match amikal, yo fon 2, 2. kont Honduras e yo te pèdi 2 zero fas a fòmasyon Senegal lan toujou an amikal. Nan eliminatwa mondyal ki te jwe ane dènyè, nou konnen ke Pewou nan Amerik di Sid la donk li jwe eliminatwa koup di mond lan la a, Paragwe te bat Pewou 1 a 0, Urugwe te bat Pewou 3 gòl a 0, nou kapab wè rezilta yo la a, e son ekip ki te avan dènye nan eliminatwa mondyal ki sot pase a la e se sak fè yo pa nan mondyal la yo menm se sèl pase chili ke pewou te fè plis pwen pandan dènye eliminatwa a pewou te fè sèlman 2 grenn viktwa an 18 joune deliminatwa du mondyal. Donk se ekip sa ki pral kwaze kont seleksyon nasyonal la. Pewou se yon foutbòl ki gen anpil entansite an jeneral, se yon foutbòl ki gen anpil rigè. Nou pa konnen twò byen nan ki nivo yo ye jodi a, men seleksyon perouvyèn yo an jeneral yo pa fasil, menm si sè dènye tan yo pèdi anpil. Ayiti poko janm bat Pewou nan yon match foutbòl onivo senyò. Nou jwe 4 fwa kont yo, gen de sous ki di 5 fwa. Dènye fwa nou te jwe kont Pewou se te an 2016, nan premye tou Copa America Centenario. Ayiti te pèdi match sa a 1 a 0 sou yon gòl de Guerrero e seleksyon nasyonal lan te tonbe. Nou te gen yon bòn chans d'egalize nan fen match lan, men te gen yon repriz de tèt de Kervens Belfort ki te pase akote. De jenerasyon sa a ki te jwe match sa an 2016, se sèlman Duckens Nazon e Johnny Placide ki ankò la nan ekip la. Sa vle di si w ap gade 11 de depa ki te jwe kont Pewou an, oubyen jwè ki te jwe yo tou senpleman, an 2016 lan, gen sèlman 2 grenn jwè ki ankò la nan ekip sa a jodi a. Senazon e Placide se 2 gwo veteran kap jwe pou seleksyon nasyonal lan depi trè lontan e kap nan koup du mond lan. Pewou konn ban nou de gwo skò deja par le pase, nap raple k an 2003 par egzanpl nan match amikal yo te bat nou 5 a 1 ok jenerasyon sa te gen ladan Jean Jacques Pierre, te gen Eddy Cesar, se yo k ta aryè santral te genyen Frangil lateral goch, Ruthvel Desir te lateral dwat, ou te gen de jwè tankou Tigana, e Gabriel Michel te la tou nan ekip sa. Gòlman e Menelas te nan pwent atak lan, se Menelas dayè ki te fè grenn gòl nou an lè n te pèdi match sa 5 a 1 an. Donk vwala, se yon ide de Ayiti, Pewou, fas a fas ant 2 fòmasyon sa yo pa le pase. Yo pral jwe ankò demen, fwa sa se yon match amikal k ap fèt nan yon stad tou nèf, yon ti bijou, soccer specific. Ok, yo rele yo soccer specific paske se de stad ki dedye inikman a football, football pa nou an, ok, football la. E nou ap pale de football ameriken. E Ozetazini, gwo gwo stad yo, anpil fwa yo fè football ameriken ladan yo e yo fè football tou ladan yo. Men stad sa a kote Ayiti ap jwe jodi an, son stad soccer specific, son stad pou football, ok. E son stad, on ti stad nou kapab di 26 mil plas, 26 mil 700 plas, ke yo fèk inogire, yo inogire l an avril 2026 e se se lakay Inter Miami, se la Inter se stad Inter Miami ok e li nan Miami an e se la a match sa a ap jwe donk aswè a apati de 8 è Ayiti kont Pewou al pran tikè pa w sou ticket pasteur e al sipòte grenadye yo tankou jan ou te fèl sa gen kèlke jou fas a Nouvèl Zeland se te yon trè bèl anbyans e yon bèl piblik kote moun te deplase an koulè koulè ble koulè wouj anime fè bri e mete vrèman yon spektak ekstraòdinè vwala donk Ayiti Pewou aswè a 8 è match foutbòl sa an amikal pou grenadye yo kontinye prepare koup di mond nan. Ayiti Pewou jodi a eske ou tande koze a eske ou tande nouvèl la ok Ayiti Pewou jodi a se pral a 8 è di swa nan lè peyi dayiti match kap fèt nan Miami nan new stadium nan ki fèk fèt fèk konstwi match sa e se la al pral jwe Stad sa a inogire an avril ki sot pase la a, ok, avril 2026. Moun ki pral nan match pral kapab wè enstalasyon stad la, yo kapab wè ke se de bagay tankou m ta di w la a tou nèf. E s on bon moman donk pou n al selebre, pou n al fete ak seleksyon nasyonal lan, Grenadye yo, Ayiti. Alò nouvèl la se kisa? Federasyon Ayisyèn Foutbòl anonse l. Stad la li menm ofisyèlman sou paj li yo anonse li, stad la se New Stadium, yo anonse ke match lan li sold out. Ok, sold out ki se yon konsèp anglè ki vle di gichè fème. So gichè fème a vle di ke match lan yo fin vann tout tikè ki te gen pou vann, yo pap vann tikè le jou di match. ok pap gen tikè kap vann le jour du match ki vle di ke tout 26700 plas paske ofisyèlman se kapasite stad la 26700 plas tout tikè sa yo gen mèt kounye a sa ka rive ke w ale sou ticket master epi ou antre sou Haïti Pérou epi lè w gade ou wè gen kanmenm kelke tikè disponib se posib ke w wè sa lè w wè l disponib la sa pa fòseman vle di ke tikè sa pa gen mèt tikè a gon mèt Men, moun ki mèt tikè a deside revann tikè a sou menm platfòm nan, Ticketmaster. Ok, ou ka fè sa. Donk, pou fè plis kòb, pa egzanp, ou gen dwa achte yon tikè e byen bonè nan match lan, lè match lan te t ap planifye 6, 7 jou avan, ou achte l pou, m pa konnen, 70 dola. Epi lè w wè Ayiti bat Nouvèl Zeland, plen moun nan match lan, e li anonse ke pral gen plis moun toujou, ou gen dwa ou menm deside revann tikè a, ou di, ah, chè mwen m pa pral nan match sa a, ban m fè yon kòb pito. Epi ou met tikè a pa egzanp 300 dola, ou met tikè a 200 dola, ok, ou met tikè a 150 dola. Donk, tikè ou te achte 70 dola, men kounye a ou revann li a 150 dola, ou revann li a 200 dola, donk ou fè yon kòb, ok. Sa a se yon bagay ke ou ka fè sou Ticketmaster a. Men, tikè inisyal ki te mizanvant yo, yo tout yo gen mèt, sa ki vle di ke aswè a pral gen yon lòt anbyans elektrik ankò nan Florida pou Grenadye yo. Ayiti, n ap raple, te bat Nouvèl Zeland 4 zero nan Inter Miami Stadium nan, nan Fort Lauderdale. Jodi a, n ap desann yon ti kal plis o sid, nou pral nan Miami menm, kote nan New Stadium nan. Ayiti ap jwe kont Pewou. Nou pale de match sa deja, gen yon videyo separe sou platfòm sa a ki di w men kisa match sa a ye, men kisa pou w ret tann de ekip Pewou a, men kijan Pewou ye, men kijan Ayiti ye. Mentnan m ta gen dwa di se yon gwo bagay ke match sa sold out. Mwen menm pèsonèlman m pa sonje de memwa ke Ayiti sold out yon stad. Ki pa stad Silvyo Katò, ok, Silvyo Katò, se nòmal, se la Ayiti ap jwe, pasyon foutbòl la nou konnen l deja, men aletranje m pa sonje ke seleksyon nasyonal lan fè gichè fèmen nan stad deja, ok. E nou fè anpil moun nan stad deja e aletranje. Mwen sonje pa egzanp nan Kosta Rika kont Ayiti ki te fèt New Jersey an 2019, Harrison, Stad la pa t plen, men te gen anpil te gen anpil moun. Mwen kwè te gen 17 mil moun. Sepandan, te gen anpil Kostariken. Jodi a tou, se youn nan bagay pou n al gade konben Peruvyen k ap nan stad la an reyalite. Paske kanmenm gen yon bèl kominote Peruvyèn nan Florida a. Dapre enfòmasyon yo, yo anviwon, m ta ka di 140 mil Peruvyen k ap viv an Florid. Donk. Moun sa yo se de moun ki pwobableman gen ladan yo k ap viv nan match la, ok, menm si Pewou pa pral nan mondyal, menm si gon chalè k pa gen otou de seleksyon peruvyèn nan, men ap gen kèk Peruvyèn kanmenm nan stad sa a pou gade match foutbòl sa a, dotan ke y ap vin gade Ayiti tou ki se yon ekip ki cho, ki se yon ekip ki ap fè aktyalite a, ok, kòm premyè patisipasyon a la koup di mond depi 1974, kòm yon ekip ki sot bat Nouvèl Zeland 4 zewo, yon ekip k ap parèt nan mondyal la la ak tout chalè l, tout pasyon l. Sa a se yon bagay, sa se yon premye aspè. Mentnan gen yon dezyèm aspè ladan li, se nan ki konpozisyon seleksyon nasyonal la ou ke pral jwe aswè a. Sa se la grand kesyon, gen anpil kiryozite otou de sa, eske ap gen 4-4-2, eske pral gen yon lòt sistèm de je. Antrenè a yè te nan konferans de près, misye di ke sistèm de je a, se pa li ki tout bagay la. Misye di tout bagay lan se animasyon ki anndan sistèm nan. Emini eksplike ke lè ekip la pa gen balon an, puiske genyen kanmenm yon sèten, gen enkyetid nan aspè sa a, e kòman ekip la nan 4-4-2 sa a ap rive defann vrèman. Paske 4-4-2, teyorikman, ou gen yon milye tèren ke ou pa genyen, e ou pwobableman pral fas a yon ekip ki gen plis mitan tèren ke ou. Ok. Ou ka pèdi batay sa a, e ou ka donk mete w nan yon sitiyasyon difisil pou match la. Misye di ke lè nou nan 4-4-2 a, lide se ke si nou pa gen balon an, fòk nou kraze sistèm nan pou nou konpak. Donk, kèlke pa sa misye vle di se ke ekip la pa 4-4-2 lè l ap defann. E se sa misye di l mande jwè yo. Donk, sa son aspè nou pral gade. Eske misye ap mete apeprè menm 11 li te mete lòt jou an oubyen eske ap gen yon lòt ekip kareman. Pa bliye ke son match amikal men ou vle evite blese tou. Misye evoke de match tankou Lafrans ki pou move rezilta kont Kot Divwa. Misye eksplike, raple egalman dotre gwos ekiri ki yè nan match amikal pa twò byen pase kont 2 petits ekip. Misye di se egalman kesyon koup du mond la tou. Gen 2 jwè k pa vle bay tout yo menm nan match lan, fò yo rezève yo pou yo pa al blese, pran vye blesur ki kapab poze pwoblèm. Tout aspè sa yo a konsidere. E eske Leverton, kòman misye ye? Mwen konnen ke misye te blese. Kal echofman anvan match Nouvèl Zeland lan, il etè kesyon ke misye fè yon imajri a rezonans manyetik yè, yon IRM, MRI si w vle. Mwen pa konnen kòman sa pase, èske misye apt a jwe oubyen èske misye anfòm. Gen yon pwen dentèwogasyon sou Leverton ki te gen yon malèz onivo pibis. Èske se pral Martin Expérience, èske se pral Duc Lacroix? Nou konnen ke 2 jwè sa yo te gen anpil E altènans antre yo 2 a pandan faz eliminatwa, yon lè se youn, yon lè son lòt. Eske nou pral gon pè datak Isidor, Lenny Joseph, ok. Lenny se yon jwè ki fon trè bèl rantre lòt jou. Isidor pran plas li nan ekip sa, li chita nan atak lan. Se yon kesyon tou, Isidor, Lenny, eske se asosyasyon sa pita. Bellegarde, Nan ki nan ki pwen misye ye? Eske lap jwe titulè jodi an? Li pat titulè nan nan dènye match lan. Men son jwè ki te rive an reta donk nou kèlke pa te ka konprann ke misye pap titulè. Bellegarde anndan teren an nou pral gade kòman sa pral pase. Dominique Simon te fè trè bon enpresyon nan premye match lan. Eske lap jwe titulè jodi a tou? Eske se pral Arnest Delcroix oubyen Jean Kevin Duverne bò kote Ricardo Adé? Sa son lòt kesyon tou ok paske kan menm dènye match yo se Duverne ki jwe yo titulè si nap sonje 2 match mwad mas yo ilè vre nan lòt pozisyon Anes Delcroix tou se yon jwè ki te montre anpil bagay pozitif nan ekip foutbòl lan dènye match li jwe yo genyen donk anpil m ta ka di entèwogasyon alinyeman pozisyonman de jwè ke nou pral gade Pita a 8 è, kòman antrenè a Sébastien Migné pral fè 11 li a? N ap note ke se Ricardo Adé ki te prezan an konferans de près yè bò kote Sébastien Migné pou reponn kesyon jounalis nan konferans pou laprès sa ki te fèt nan New Stadium nan yè swa anvan match Ayiti-Pewou a kidonk sold out ok match k ap jwe a guichet fermé donk p ap gen biyè k ap vann le jour du match paske tout biyè gen mèt. 26700 fanatik pral sipòte ekip yo nan kad match amikal sa a jodi a 8 è di swa.